C'est bon pour les oreilles, les yeux et le cœur. Bonswa tout moun, bonswa ak tout nouvo abòne Westerlie Show, byenvini sou platfòm paw lan. Se avèk anpil kè kontan pou chak semèn map pote yon nouvèl emisyon pou ou avèk atis ke ou renmen ke wap swiv sou rezo sosyo yo. Ou konnen depi ou vin sou platfòm sa, tout sa ou bezwen konn de atis paw lan wap konnenl. Ebyen jodi an nap gen yon emisyon spesyal avèk yon modèl, yon aktris OnlyFan, ki akonpanye de yon aktè tou ke li travay ansanm avèk li sou OnlyFan ke anpil nan nou konnen, aktris lan sou non Lichelsea e aktè lan sou non Prato. M pa konn si m di non an byen, se li menm ki pral bay tout detay paske m pa vrèman konnen non li. So, rete konekte ansanm avèk mwen, n ap retounen apre yon ti poz.

De retou apre lapoz, byen avan ke nou lese yo prezante tèt yo, nou vle remèsye Bedjine Hair Collection ki penyen nou e cheve ki nan tèt nou an soti nan Bedjine Hair Collection. Bonsoir Chelsea, se avèk anpil plezi pou m resevwa w jodi an. Bonsoir Plata, kòman nou ye? Bonsoir Westerlie, nou anfòm? Bonsoir Plata. Bonsoir Westerlie. Nou anfòm gras a Dye. Ok m santi chèz yon jan ap fè ap tit vwa sak pase
ou timid ou strese? An pa vrèman ou konnen tou piti. Ok eske ou prè la pou ou vin pale de ou? M prè m prè a tou.
Ou prè a tou? Menm jan ou prè sou tout rezo sosyo konsa ou prè sou plato a la? Konsa m prè la. Ok so byen avan pou fanatik chèlsi fanatik Pou fanatik Chelsea, pou fanatik Plata, pa di ke m poze yo twòp gwo kesyon, eske nou prè pou n reponn ak tout kesyon ke Westin Richo pral poze nou la paske se ap on emisyon spesyal Vous êtes des modèles de Only Fan, fòk nou atann nou a des questions osées. Eske nou prè? Ok. Wi nou prè. E nou prè pou n reponn a tout kesyon ki ka reponn. Kèt, m renmen repons sa wi. M renmen repons sa wi Plata. M santi kòmsi w vin la, ou pral bare Chelsea pou l pa reponn jan pou reponn. Èske sa w santi a e sa? Ditou pa.
Ditou pa.
Ok. Konbyen fwa w fè zon an pou Chelsea? E ba ou kouran. Ou ba ou kouran. N ap kòmanse. Bon, byen avan pale m de ou Chelsea, nou te konnen w etanke enfliyanseuz Instagram. Prezante tèt ou epi answit plato. Mezanmi m manke di plato. Plata prezante tèt ou tou. N ap kòmanse avèk Chelsea. Bonswa tout moun ki pral gade emisyon sa a, bonswa fanatik Mister Lee yo, e bonswa a tout fanatik Lee Chelsea, espesyalman a Fan Only Fans mwen yo, yon gwo bizou pou nou! Non pa m se Chelsea Saint Hilaire, tout moun konnen m sou non Lee Chelsea. Mwen se yon modèl Only Fans, yon enfliyanseuz. Mwen gen 2 zan depi map viv Santo Domingo.
Sèlman sa, ou pa gen yon lòt videyo ankò? Non, pa gen. Ok. E ou menm Plata? Pale nou de ou. Bonswa tout moun.
Jan nou tout konnen sou Instagram non pa m se Plataboy e bon non m se Benjamin Marc Bryan. Donk e m ta swete nou al vizite paj Instagram mwen an e pou piercing yo paske m fè piercing tou. Ok. Epi. M pa gen twòp bagay m ap di tou.
Mèsi. Ok. N ap antre dirèkteman nan emisyon an paske tout moun konnen poukisa n la, vin pale de karyè nou etanke modèl OnlyFan. Tout moun konnen OnlyFan se yon platfòm kote ke moun ki abòne sou yo, moun ki gen kont sou li, vann dè imaj e dè videyo de yo menm. Fòk ou gen kòb e fòk ou abòne pou jwenn imaj sa yo. Kòman Chelsea avèk Plata rankontre? Eske se gras a Only Fan? Eske se sou rezo sosyo? Eske vous étiez amis avant? Di nou. Ok Bon Mwen menm avèk Chelsea nou zanmi lontan Bon nou pat twò alèz tankou jan nou vin alèz la la Nou zanmi lontan Men se pandan m vin travèse Sendomeng nou rekonekte ki fè nou vin jan nou ye la Ok.

Kounya m di sak rele onlyfans lan eksplikem li epi li eksplikem li m di non m pap fèl li di sou ou mèt fèl sou fèl wa ou ka reyalize yon pakèt bagay ansanm avèk li m di non m pap fèl koz jan w dim li ye an mwen menm m pap fèl konsa aprè lèm reflechi anfèt ou potko prèt m potko prèt pou avanture sa
lèm reflechi aprè sa mwen di ok pa gen pwoblèm map fèl epi m fèl. Ok.
Ou di ou potko prèt. Kisa ki te vin rive w ki fè w te vin prèt? Èske ou te gen yon pwoblèm? Èske ou te santi ke ou pap fè anyen, w ap chèche yon travay pou w fè? Kisa ki te vin rive w ki fè w te vin prèt? Bon, rezon ki fè m potko prè pou m te fè l, m te kòmsi pè, lontan m te pè kritik, pou byen di. M te pè kritik, m di m pap fè l. M reflechi, m di m pap viv pou moun, ki mele moun ap kritike m, s on bagay m ap fè, s on gwo bagay li ye, se pa yon ti bagay piti. M ap met kran pou m fè afè m, menm ke moun ap pale, m pap okipe moun, m ap fè l. Ok.
E ou menm Plato, kòman, mezanmi m ap pede rele Plata Plato. Plata! Plata kòman ou entegre ansanm avèk Chelsea eske se travay wap travay avèk Chelsea etanke modèl Chelsea pou fè video ansanm avèl sou onlyfan oubyen eske se kolabore nou kolabore pou nou grandi pou nou fè yon platfòm poun vin koni ansanm menm jan Beyoncé avèk Jay-Z koni Rihanna avèk ASAP koni jodi an. Ok bon poum pa di plis sa map di a nap just di biznis kap fèt. Kòb kap fèt. Biznis.
Ok. Ou pa, se pa kesyon de kolaborasyon, se pa kesyon de li menm li se boss la ou li ou menm ou se anplwaye, se pa sa ditou. Nou just kolabore ansanm pou n fè kòb. Biznis. Ok. M pa ka kòmsi kite 2 modèl Onlyfans vin la pou yo pa di nou yo menm ki sa ki Onlyfans nan. Anpil moun konnen men konsa tou gen anpil moun ki pa konnen. Mwen menm petèt sa m konnen an m gen dwa pa sa dirèkteman men m pa konnen kiyès nan nou ka ki vle pale de sa. Ki sa l ye, ki sa nou fè sou li, nou menm egzakteman ki sa nou vann sou kont pa nou an.
Mwen pale wi. Ok. Only fans but son rezo sosyo menm jan avèk tout lòt men ki diferaman de lòt yo tou. M ka di only fans e donk son rezo kote ou vann kò w, ou vann pati entim ou donk men ak yon pri. Donk e sa w ap poste a, w ap mete la yon pri donk valè ki vo kòb la. Ok.
So ou te konnen se sa li ye. Ou pat gen pwoblèm pou te kreye kont lan pou pouste des images epi ou mete pri ke imaj lan vo an epi se sa. Se pa pri kòmsi imaj lan vo a. Ou ka chwazi mete pri ou vle. Ok. E a ki pri minimòm yon imaj Plata oubyen Chelsea ye sou OnlyFans? M ka poste yon grenn videyo ansanm avèk avèk Plata, videyo a m ka poste l 50 dola epi. M antre, si gen 10 moun ki gade l, 20 moun ki gade l, 30 moun ki gade l, 50 moun ki gade l, sa pral depann de valè moun ki gade l la, epi w ap antre kòb la. Ok. E
jèn, e sa ki minimòm nan, 50 dola ameriken? Ya.
Ok.
Èske ou antre kòb ansanm avèk sa? Èske gen anpil moun ki konn gade videyo oubyen foto ki achte yo sou kont lan? Wi, gen anpil moun ki gade, ki achte. Ok, kòman m kapab di revni ou ye nan yon jou oubyen nan yon semèn? Bon sa yo nou poko ka di sa yo. Sak fè sa, ou pa vle yo kidnape w ou pa vle di nou? E pa sa, nou just poko ka di yo. Ok, nou poko ka di yo, m kite sa. E vrèman, eske ou vin ladan l la kounya, tout moun vin konnen w sou li, eske ou vle rete ladan l just pou fè kòb oubyen eske nou vle bati yon karyè, m ta renmen konnen? Nou vle bati yon karyè ansanm avèk li. Pou nou fè lajan, pou nou fè, pou nou bati yon karyè ansanm avèk. Bon, karyè la ladann tou, karyè la ladann tou, men m pa ka di n ap bay sa vag kounye a tou, m poko wè pou n ba l vag. Paske bagay la bon pou nou. Donk li rantab.
Bagay la bon pou nou. Nou ka di sa.
Ok.
Apa sa, kisa nou fè?

Nan sans m di kòman ou viv, kòman ou viv avèk tout kritik ke ou te deja konnen pèp ayisyen ap bay menm si w ap fon bagay kòm si, kòman m te ka di sa, menm si m ta di w ap chante ou jwenn kritik. Sa n ap fè an s on bagay ki poko vrèman ateri nan milye nou an menm jan e kòman m te kapab di omoseksyalite poko vrèman ateri nan sektè ayisyen an. Eske ou. Just Li kòmantè yo ou kite yo pase kòman nou viv sa yo. Dila m li l m kite yo pase m pa kè m viv alèz alèz sa yo pa fè m gen strès sa yo pa fè m anyen. Ok e kòman fanmi nou zanmi nou wè nou sa paran nou di nou manman nou papa nou mennaj nou.

chaje.
Ou pa panse gen okenn moun nan antouraj oubyen nan antouraj li ki ka di l ke ou gen yon kont OnlyFans kote w ap jwenn vann imaj entim ou? Ou pa panse sa? Bon, m pa konnen, but sa poko rive. But li pa, jiskaprezan, depi konbyen tan w ap fè sa w ap fè l? M gen 1 an. Jiskaprezan poko janm konnen ke ou gen yon kont OnlyFans? M m. E si tout fwa. Menm ke l ta, bon, m panse si l ta konnen m gen yon kont OnlyFans tou l ap vin poze m kesyon pou l mande m kisa li, but li p ap ka al sou li. Ok. Si tout fwa sa ta rive, èske ou panse ke l ap toujou menm jan avè w, li p ap kritike w, li p ap fè pati de moun ki ap kritike w yo? M gentan konnen l ap toujou menm jan, m ap esplike l kisa l ye. Li pa gen pwoblèm avèk sa? E papa w? Sè w, frè w? Papa m, papa m, bon m pa vrèman close ansanm avèk papa m. Sa k pase?
Depi lè m piti, jiskaske m gran, nou pa close. M pa bezwen konnen si l konnen, si l pa konnen. Ya, m bezwen konnen eske ou pa jwenn kritik pwòch ou, kòm se zanmi w tou, mennaj ou. Bon, si m jwenn kritik pwòch mwen, m pa konnen, koz m pa konn si se sanblan y ap fè. Moun ki pwòch mwen yo, m wè yo apiye m, yo pa gen pwoblèm ansanm avèk sa m ap fè a, koz yo konnen ki sa l ye. Se moun ki pa konnen, moun ki pa eklere pou sa, se moun sa yo k ap kritike, men yon moun ki eklere, Pap kritike l. Ok. E ou menm Plata, kòman fanmi w, zanmi w, mennaj ou, m pa konnen, wè mouvman sa a ke ou ap antreprann nan? Pou byen di w, m pa viv pou moun. M viv selon mwen menm, it's my life. Ok.
Yeah.
Bon, lè video a te lage a, manman m te jwenn li. Sa l te di? Li rele m, li di m, Bryan, kisa sa ye? M di l, yon video.

Koman ba ou? Poukisa Ayisyen pa renmen bay laj yo? Nou se, tande, nou se de pèsonalite piblik kan menm. Hein? Nou pa oblije bay li. Nou pa oblije men li enpòtan pou moun konnen tranj laj nou. Ok, n'a gentan bay li. Kilè? N'ap retounen sou plato a? Sa ka rive ou pa janm konnen. Lè nou fin fin milyonè sou OnlyFans. Vwala. Vwala, m'ap tann ou.
So, depi lè ke nou, nou gen 1 an ke nou ap fè sa, depi lè sa ki pi gwo difikilte ke nou rankontre? Humm pi gwo difikilte m rankontre yo te vòlè pi fò kòb mwen yo kòb m tap prepare pou m t achte machin mwen yo pran kòb sa yo se pi gwo difikilte ki kote yo pran l moun ki te kreye account lan pou mwen m potko genyen humm kat bank pou m te mete sou li m potko gen account bank pou m te mete sou li se account moun ki te fè l pou mwen an ki te sou li kiyès ki te sou fè l pou ou. Yon ex mwen ki te fèm knnen. Yon ex ou li vòlè tout kòb la. Avèk tout akawont li. Konbyen kòb ou pèdi konsa? Bon m pa map bay konbyen kòb men l pran pi fò kòb la. Ok poukisa l fè sa? Ou te gon pwoblèm ansanm avèl, li te vin pa renmen sa wap fè an? Bon se li k kreye l pou mwen, kòman l fè pa renmen sa map fè a? Li te vle pou m poste avèk li sou li e mwen k potko potko pran l nan zòrèy. Ok nèg ki kote nèg sa ye?

De retou apre la poz, so m sot fè gwo diskisyon avèk chè sila, li avwe m ke se te yon nèg okay ki fè sa. M pap pran deba ankò, nou rete la, se pat yon nèg Jeremi, se te nèg. Okay. So, Plata, eske ou panse ke wap rive nan yon moman, Chelsea ap vin fè w konfyans paske se biznis nap fè ansanm, nou di se pa se pa travay wap travay avè l, se kolaborasyon, eske ou panse ou ka fè l sa Excien an fè l lan? Bon, ban m di w, konfyans lan, se ou menm ki pou fè moun nan regane konfyans ou. Donk, e pa rapò avèk tanperamon, avèk jan wap viv avèk moun nan. Bon, e gen moun, e li konn close avè w, li konn montre w e e e tanperaman li pa li pa e fo, Men an swa nan li menm li fo. E mwen menm m pa di m gen tanperaman sa yo lakay mwen e m pap janm gen l tou. Ok, ou pa gen tanperaman visye. Non. Ok. M pa fokis. Ki kote ou soti Ayiti? M pa fokis sou Bani, moun nèg Pòtoprens mwen. Ok, nan ki pwovens ou soti? Non, m pa sot nan okenn pwovens. Ni papa ou ni manman ou Pòtoprens yo fèt? Wi.
Oh m pa konprann. Fò w soti nan yon pwovens gon ti lyen kanmenm. Misye ap kache. Nèg okay ou yo ap kache. Tout nèg okay pa renmen di yo nèg okay. Ok la m avanse. Nèg okay yo gon pwoblèm sak fè yo pa renmen di yo nèg okay. Bon mwen m pa konnen non men sa w di sou nèg Jeremi an m gwo zen m ap fè gwo zen avè w m pa dakò. Lè video nou te pran lari an. Video nou pran lari nou wè Chelsea k ap fè sèks k ap pran bon pwent. M oblije di l konsa. Oh wi e pou ti tap pran. Video a pa pou timoun ki pi ba ke 18 an. Lè nou wap pran bon back chat, bon plezi ou sou kabann wap masturbe misye li menm lap byen frape kòman sa te rive sou nou?
Pa gen anyen ki te rive sou mwen. Kòman video a te fè pran lari? Koz m atann avèk sa yo. Bon m pa konnen kòman l fè pran lari, yon moun kanmenm ki achte video a ki pibliye l. Li gen dwa voyel ba yon moun epi moun nan menm ki genyen l. Men nou te wè w fè anpil post sou Instagram kote ke ou te akize yon aktris ki rele Christoo. M pa akize l. Poukisa ou te akize l? M pa akize l koz mwen gen prèv kote ke li pataje videyo a ansanm avèk kèk moun nan kontak li. Wi m Christoo. M gen prèv. M pa akize l. Gen dwa se pa li menm ki te record li sou onlyfans lan, gen dwa se yon lòt moun, men video a li te genyen l tou li li mache bay moun nan kontak li. M pa konnen si l bay tout moun nan kontak li men anpil moun nan kontak li. Ok daprè ou poukisa l ta fè sa? Bon m pa konn poukisa, sa ka rive l gon pwoblèm ansanm avèk mwen men mwen menm m pa gen pwoblèm ansanm avè l. E si w pa gen pwoblèm ansanm avè l poukisa w te gentan ap di mwen konn Locio, ou te gen fanm Ayiti, ki detay ou ka banm sou sa? Non m pa ka bay detay sou sa yo. But manzè ap fè rizyèz li pa nan fanm men l nan fanm. Kon w fè konnen l nan fanm ou nan fanm tou. Koz m konnen m pa nan fanm. Si m te nan fanm m te rive a nan bagay a Christoo. E paske m pa nan fanm ki fè m pa nan fanm avè l. Sa ka rive. Pou zanmi a 10 moun ki nan fanm ki madivin so e ou pa madivin ou abit ou ye? Ah abit mwen ye. E sa k ap mennen sou tiktok la nan moman. Wi, retounen. Kòman ou fè konnen Christoo nan fanm? Sa ka rive.

Ok, so ou just rete nan ou menm. M just rete nan mwen menm.
Ok, e ou menm ki sa w tap fè? Rezon ki te fè, tande wi, rezon ki te fè m fè pòs lan, m fè l koz m pa nan kontak li, m fè l konnen ke m wè tout bagay. Ah ou fè l konnen ke ou konnen l pataje video lan anpil. Vwala, ya, e sak fè m te reponn li sou Instagram. Me bon bagay m te fè pou m te chèche zen. Li te gentan fin tire pwen nan stati li pat oblije al reponn mwen ankò. M fè l wè ke m konnen. Ok. So sa vle di la nou tou enmi la? M pa konn gen enmi non man. Ok. Kòman w konsidere l? Tankou zanmi? M pa konsidere l tankou zanmi koz nou pa zanmi. M konsidere l tankou yon moun.
Moun! Ok, ki sou rezo sosyo. Vwala. Ok.
E ou menm, Plata, kòman, m prèske rele w Plato nèt, kòman sa te rive sou vide w ou pran lari, èske ou pa sa, aprè videyo sa, medam yo, pa gen kèk medam ki kontakte w ki di, a, m renmen jan w t ap fè lachèz si an e m anvi fè l avè l tou, avè w tou? Bon, m pa okouran de sa w di a.

Li bon pou ou? Pou mwen si li bon pou mwen, mwen ka frape m li pa bon pou mwen. Ok.
Anpil moun toujou ap kritike Chelsea sou TikTok. Yo plis kritike l sou aparans fizik li. Ok. Eske ou menm ou twouve li mèg? Kòman ou wè Chelsea? Kisa ou pa renmen nan kò l? Ni ou menm tou Chelsea, kisa ou pa renmen nan kò Plata?

Magi wi m pi itilize, m itilize tout.
M itilize M itilize tout nèt. Tout. E ou menm Bata, pale avè m. Pale avè m, sa k pase Bata? Sa w vin di w? Ki pati ou pi renmen nan kò Chelsea, ki pati ou pa renmen, èske w twouve l mèg, kritik sa yo, èske, ki kritik ou ka ba li, paske n ap travay ansanm. M ap di de mèt.

Bon, konbyen fwa nou menm nou fè sèks nan yon semèn? Chak lè n deside fè sa.
M pa renmen repons sa yo. Chak lè n deside fè sa, li pa defini. Fòk repons yo defini. Konbyen fwa minimòm? Ou gen dwa pa ban m chif egzat lan. Pa egzanp, ou ka di, Westerlie, m fè l senk fwa minimòm. M fè l dis fwa minimòm.

Sa depann de jou an, de vibe la, de kantite kòb nou gen nan moman. E vwala. Ok.
So nou va deside reponn kesyon an. Nou reponn.
Èske sa rive nou fè sèks san ke se pa sou OnlyFans nou pral poste l oubyen èske se sèlman pou OnlyFans nou fè sèks, nou fè lanmou, tout bagay? Ki OnlyFans?
Kont nou an. Ki gwo OnlyFans?
Sèl pou sa n fè sèks? Wi. Sa n fè pa. Ok. Sa vle di ou menm avèk Chelsea nou pa nan relasyon amourez? Biznis. Biznis k ap fèt? Biznis. Ou gen mennaj?
Of course.
Ou gen mennaj?

Of course.
E ou menm, sa mennaj ou di w? Pati sa vrèman enterese m. M ta renmen kòmsi gen yon mennaj ki konpreyansib konsa. Bon, n ap avanse. Kòman mennaj ou an, Chelsea, k ap fè, k ap travay sou yon liv? Li pa gen pwoblèm. Kòman l pa gen pwoblèm nan? Li pa gen pwoblèm. Ou si?
Ok. Èske l pa gen pwoblèm paske li konnen w konn moun nan oubyen e paske l konnen w fò? E paske l konnen w fè l avèk yon sèl moun. Koz li konn sa m ap fè a e l konnen se ak yon sèl moun mwen fè l, se pa a plizyè moun mwen fè l. Yon sèl moun. Ok, ou pa konte fè l avèk plizyè moun? Non, yon sèl moun. Yon sèl moun. Ok. Ki pi gwo eksperyans nou fè ansanm deja nou poste sou OnlyFans? Lè m di pi gwo eksperyans la nan sèks, èske nou fè. Ki pi gwo bagay nou poste? An nou poko nou poko tèlman fè bagay ki ki hot tankou sa moun yo anvi nou fè a nou poko. Poukisa?
Desizyon sa se chèz li k pranl oubyen ou menm? Epa desizyon, nou just ap bat poun fon bagay ki mèt di, yon bagay ki swa. Ki pa. Kòman ki suave kon ke tout moun ap pran sanw pou yo gade. Ok.
Eske pandan ke nou ansanm sou kabann nap fè video se sètènman se biznis nou youn pa gen okenn santiman ki degaje pou lòt? Nou pa konn anvizaje kòmsi kite mennaj nou pou gen relasyon ansanm? Ok. E
bon, kòm se biznis kap fèt, sa yo ka toujou rive men nou jere sa yon fason.

Li dous anpil li menm avèk mennaj ou sak pi dous.
M pa konnen.
M pap kapab non. Ou menm avèk non fòk ou dim. Oh m pa konnen. Nou ap travay sou OnlyFans ansanm. Nap fè video sèks mete sou OnlyFans pou nou vann video se karyè nou sa se nan sa ke nou travay ok m konprann pati pwofesyonèl la. Plata gen mennaj, Chelsea gen mennaj. Se sèks nou fè. Eske Chelsea twouve ke misye, menm si se pwofesyonèl, misye ba w pi bon sèvis sou le plan seksyèl? Eske misye pi dous oubyen m pa konnen? Oubyen ou menm tou, eske ou santi ke Chelsea ba w plis plezi ke mennaj ou? Reponn mwen dirèkteman. Kesyon sa trè enpòtan. M ta renmen konnen. Kisa w ta renmen konnen? M poze kesyon an.
W ap reponn avan? Reponn m di m pa konnen. Kisa w ta renmen konnen? Kòmsi yo egal?

Chèz li. Li pa ka menm vayb. Se yon, se de vayb diferan lè w ap fè sèks a yon moun ke w renmen avèk lè w ap fè sèks a yon moun ke w pa renmen. Menm bagay. Chèz li pa deside reponn. Antouka, si nou entèlijan, n ap konprann. Se de moun k ap pase m nan farin, k ap woule m nan farin. So, m swete ke nou tounen sou plato a vre pou m vin ban m tout bagay nan bon ti marenn. N ap avanse. Èske ou panse yon jou w ka vin yon aktris pòno? Ou menm tou, èske ou panse yon jou w ka vin yon aktè pòno? Kòmsi pou nou konprann. Bon, m poko ka kouri di sa, paske m pa gen sa nan plan m. M poko gen sa nan plan m ditou. Enben, nou pa vle rive lwen nan karyè nou? E, e, ban m yon opsyon. Si sa, si sa ta rive, petèt m pa la ankò, tankou m ta yon lòt kote ki pi lwen. Si m jwenn opòtinite a, m ap fè l. Ok wap ok e ou menm èske ou panse ou si ou jwenn yon kontra pou vin yon aktris pòno pou wap fè sèks a plizyè gason yon sèl jou paske sa ladan tou èske ou panse ke wap an mezi oubyen wap a la otè pou ou asime. M pa kwè map an mezi pou m fèl. Sak fè sa? M pap kapab m pa kwè map kapab.

But banm di w pwoblèm pa kraze biznis. Nou panse nou gen ase de matirite pou nou ta jere pwoblèm pèsonèl nou pou n separe pwoblèm pèsonèl nou avèk travay nou? Sa tap gentan fèt deja. Paske w konn fè jalouzi pou li. Pa jalouzi, bon l pa menaj mwen. Ou poko janm fè jalouzi pou Chelsea? Non, nou ret nan kad biznis. Sèlman.
Sèlman.
E ou menm Chèlsi? Men Chèlsi ap ri. Nou bon e? Zoom, kameramann nan mete kamera sou vizaj Chèlsi. Ekspresyon vizaj nou ou di e manti n ap bay. Manti. Nou vin nan emisyon an n ap plen m a manti. Nou menm bay gari. Nou ka ri. E? Nou ka. M pa fè jalouzi non. Jalouzi pou ki sa? Ok.
So, kisa ou panse ki fè w Umm kòman m te kapab di sa? Ki ka fè w kite sa w ap fè a? Yon jou. Kisa ki ka fè m kite l?
Eske se yon maryaj, eske se yon vwayaj, eske yo ta ofri w plis kòb, eske se yon gason oubyen m pa konnen. Eske w ta vin ansent, eske w panse. Petèt lè m gen pitit,
petèt, petèt. Se sa k ka fè m kite l. E ou menm Plata?
Jiska lè mwen mouri. Kòman?
Jiska lè mwen mouri. Ou menm bon sa w ap panse? Tèt dwat.
Tèt chaje.
Ok. Èske nou ka di, si tout fwa nou t ap pale ansanm avèk piblik nou an, fanatik nou, èske nou ka di yo Se yon biznis, se yon karyè, se yon metye, menm jan avèk tout lòt metye nou just chwazi sa e li nou renmen pou nou fè lajan. Di m. Gen anpil ayisyen ki pa konn sa ki OnlyFans lan, ki pa konnen se yon karyè li ye, ki ap kritike w, yo pa bezwen konn kisa li ye, yo just ap kritike. M ap tou di nou sa ke OnlyFans lan se yon travay li ye, se yon biznis li ye, Nou pa oblije ap kritike. M gentan konnen sak fè yap kritike se paske gen anpil moun ki pa ki poko mature pou sa, ki pa konn sak rele onlyfans lan, yo pa fè rechèch sou sak onlyfans lan. Byenke gen anpil moun ki konn sak rele onlyfans lan, yo still ap kritike w paske w se ayisyen. Koz gen anpil lòt nasyon ki fè l, yap swiv yo, yo renmen lòt nasyon, yo toujou ap poste yo, yo gen onlyfans, yo renmen l. Nou menm nou se ayisyen yo pa ankouraje nou, yo twouve sa nap fè an pa bon. Ok.
E ou menm Plata? Menm sa m ka di, pli souvan, nou apresye sa etranje ap fè ki bon kon Ayisyen ki fè l nou jije l. Ok. Sa vle di, sa nou di ki pa bon pou Ayisyen an, lè yon etranje fè l nou jije l bon. Donk, e sèl mantalite sa, mantalite sa m ta renmen. Ou ta renmen yo chanje.
Ok.
Bon, nou poko ap fini emisyon an. La n rive nan pati demonstrasyon

Si nou pa fè l, tout fanatik la ap wè ke nou pat gen volonte pou n te pale nan emisyon an. Sètènman nou m wè w te gen volonte pou w vini, men m pat konnen, m pa konnen si w te gen volonte pou w pale oubyen pou w vin vann talan w sou plato a. Paske s on talan kanmenm. Ou dakò? Wi, s on talan kanmenm. Ok. Eske Plata ka souse zòtèy Chelsea sou plato a? Paske nou fè sa, nou fè sa. Sirèt.
Kòman?
On sirèt. M pa konnen, ou sòti souse zòtèy li. Sa k fè w di nou fè sa?

Bon e e sam te tande yo di baky souse zòtèy men m pa ladann. Poukisa?
Koz nou poko renmen, nou pa renmen, nou pa mennaj. Wap pale wi nou poko renmen m pranw sa vle di nou anvizaje pou nou renmen fanatik yo pèdi bouch kenbe toujou sa vle di ou prevwa kite mennaj ou ou prevwa kite mennaj ou nap renmen. Nou pa konte fè ti video sou se zòtèy la fann sou video sa wap vann anpil.
Bon nou gen bagay ki pi vandab ke sa. Nou ka fè sa sou only fans but nou pa. Men nou pa ka ale nan moman ti demonstrasyon sinon emisyon pap fini. M pa konn sa nap fè si se on tap wap bale. Non emisyon pap kanpe cheri. Si son ti bo nap fè m pa konnen. Ti bò wè sa. M pa konn paske se 2 aktè 2 modèl mwen envite sou plato a fòk mwen vann sa ke nou ap fè a sou platfòm mwen an. Pou m vann li fòk nou ka o mwen bay yon ti avan gou epi pou moun yo plis anvi al sou kont lan. Avan gou avan gou a. Poukisa ou toujou ou konpè dat m ap fè chèlsi m ap fè chèlsi. Avan gou a nou toujou ba li donk.

De retour aprè la poz, jan nou tap gade l la, Chelsea pran kòb la nan men l, li souse zòtèy misye, misye pa sou biznis. M te kontan, wap revoke l, m te kontan resevwa 2 jèn sa yo ki ap travay sou OnlyFans, m panse ke tout moun deside fè sa yo vle de vi yo, tout moun fè sa ki bon pou yo, sa yo renmen, e m te jije ke aprè anpil pawòl, anpil, aprè anpil bagay ki tap di sou yo, video te pran lari. pou m te envite yo sou plato an pou n te kapab byen enbi de travay ke yo ap fè a. La nou rive nan moman pou nou pou nou mete fen a emisyon an, m pa konnen si nou gen yon dènye mo, yon mesaj ke nou vle fè pase. Umm.
Mesaj m ap fè pase, m ap di nou, m ap di moun ki toujou ap kritike yo, Nou aprann konnen yon bagay avan nou kritike yon moun. Se pa kouri gade moun nan, nou wè moun nan ap fè yon bagay pou nou kouri kritike l. Aprann konn moun nan avan, aprann konn kisa l ap fè an, aprè sa si gen yon kritik, na kritike. Epi m ap di nou pa bliye ale subscribe ansanm avèk onlyfans mwen an, n ap jwenn bèl videyo, bèl bagay, trè nasty.
Ok e ou menm plata? M pa gen anpil bagay map di map just di e pa bliye al follow paj mwen an ki se plataboy sou instagram epi pa bliye box mwen pou pè sim yo tou mèsi anpil pou moun kap gadem yo epi mèsi tou westerlie pou tèt cho a ou envitem la m kontan anpil. Dakò san pwoblèm. Merci tou m bliye diw merci. Ahh wap banm lajanm nan aprè wi lè konn wap wè yon on souse 20 dollars bay. So nap avanse merci tout moun 20 dollars souse ou bay. Merci tout moun se te yon plezi an merci a ou menm ki te kòmanse gade show sa depi nan kòmansman jiska konnya pa bliye on sèl randevou nou genyen sou platfòm sa ki se vandredi swa 8 heures vin konn atis paw lan pi byen vin kite kesyon anba kòmantè yo pou nou

E merci a avèk Manno ki dèyè kamera, merci a Erick, merci a tout moun ki te kòmanse gade show sa depi nan kòmansman jiska kounya. Mwen ba ou randevou pou yon lòt show kap pi cho toujou. Bye bye tout moun, a la prochèn.
Vous avez sans doute entendu parler d'elle, son nom, Westerlie, son show, Westerlie Show, Westerlie Show, la seule émission qui bouleverse l'univers médiatique et les réseaux sociaux.